Bonjou, bonswa, sa depan de lè ke ou al gade ti video sa. M swete ou pote anpil atansyon avèk li. N ap gade yon jenòm ki genyen 16 an paralize. E nou pral wè mèvèy Bondye anvè li. Malgre. E lidè lan li pale, pwofèt, apot, pastè, malgre li pale, men li pat konprann lang paske li pa pale franse. Men, nan lè ou vin pale nan lang li a, ou mande l eske l gen lafwa. Li di, wi ke l gen lafwa. Men lè ou te pale nan lang ke l pat konprann nan, li te gen difikilte pou l te reponn, pou l te di wi. Men. Se yonn dè rezon kèlkanswa langaj ou pale, Bondye li menm li konprann langaj ou. Bondye konnen langaj chak moun k ap viv. Lè yo mande l èske l gen lafwa, nan lang pa l la, li di wi ke l gen lafwa. Kote manman li t ap di li gen sèzan paralize. Ou menm ou gendwa pa paralize konsa, men ou gon paraliz nan kò ou, ki se yon maladi, ki se yon endikap, ki se yon pwoblèm ki wap travèse, ki pa janm ka rezoud. Men la, serviteur lan te mandel, eske l gen la fwa? Li di wi l gen lafwa. Lafwa w nan Bondye kapab bay lavi w yon lòt sans, yon lòt koulè lè w gen lafwa. Sèzan paralize sa a se pa mens, se yon moun ki sanse pèd despwa, ki pa konnen ke li ap mache ankò, menm manman li, yo tout pa t gen espwa ke li te ka mache ankò. Men pa bliye, Bondye la Bondye gran, li omnisyan ou mèt te fè senkantan ou mèt te fè swasantan il sifi ke ou gen la fwa nan Bondye tout bagay posib avèk Bondye ou menm kap gade ti video sa nou wè mèvèy Bondye kap manifeste nan pye sa nou wè mèvèy Bondye kap manifeste Bondye gran li mèvèye. Li gran, li pwisan. Nou menm Ayisyen nou priye, nou ale nan jèn, nou pase plis tan nou legliz. Men, mwen wè ke bagay yo pa janm ka chanje pou nou, pou peyi nou. Eske se paske nou mank la fwa? An nou chèche plis la fwa nan bon Dye pou pwoblèm nou kapab geri. Pwoblèm fè pitit lan pou l kapab geri. Pwoblèm maladi sa kap travèse w la, li kapab geri avèk lafwa ke ou gen nan Bondye. Pwoblèm sik lan, pwoblèm kansè lan, li kapab geri avèk lafwa ke ou gen nan Bondye. A, gen yon manifestasyon Sentespri kap jayi. Manifestasyon Sentespri sa kap jayi a, avèk lafwa ke. Li gen nan Bondye, sa pèmèt ke tout bagay posib, tout bagay rezoud. Menm jan lidè la poze, èske ou gen lafwa nan Bondye? Li pa mande èske l gen lafwa nan li non, nan Bondye, paske se Bondye ki ka fè tout bagay. Ebyen li te leve l mache, Bekir lan te rete atè, 16 an paralize. Men sa Bondye ka fè, ou menm ki dezespere. Men sa Bondye ka fè. Ou menm ki kwè sa mechan te di kontra enmi an te siyen sou gran paran, gran papa. Kontra ke yo te siyen sou tèt ou, yo di w o se manbo, se bòkò pou w ye. Non! Men sa ke w gen en la fwa ka fè l, lè w gen la fwa nan Bondye. Pa gen anyen ki enposib avèk Dye. Ou menm ke enmi an te di w pap wè 2020, ou pap wè 2021. Mete lafwa ou nan Bondye. Ou kapab jwenn lafwa pa divès fason. Men men yonn nan, ou bezwen aprann lapawòl e kominike pa lapriyè. Lapriyè, lapriyè, lapriyè Bondye. Priye, men ou bezwen konnen kòman ou kapab adrese ou anvè Dye. Jenòm nan mache wi. Li mache yn fwa pou tout. Li pa gen yon kontra ke l pral bay chak ane. Il sifi ke Bondye li menm, li fè l mache. Konfyans li, lafwa l nan Bondye, li mache, li mache nèt. E pye a pral pran fòm nòmal li. Li mache, li mache nèt. Ou pa genyen, si w pa t peye, ou pa p si, ou pa p dat, si w pa bay kòb, si w pa bay kòb pou fè si, ou pa p. Non Bondye pa Konsa selman mandew li diw bali glwa bali lonè li menm sel ki merite pa pran louwanj li anba yon lot moun se Bondye ki ka fè tout bagay pwisans li manifiste e ti gason te rive jwenn gerizonn li te arive mache se menm jan ou menm tou kap viv ki gon pwoblèm swadizan ki malad depi kèk tan kap soufri. Il suffit ke ou gen la fwa nan Bondye, Bondye kapab fè l pou ou tou. Eske se paske nou mal priye, se eske se paske nou mal prezante nou devan Bondye ou byen nou pa gen konfyans nan Bondye ki fè nou toujou ap soufri? An nou chèche la fwa nan Bondye paske la fwa nan Bondye kapab bay la vi nou yon lòt koulè, li kapab bay la vi nou yon lòt sans, li kapab chanje bagay yo. Ke Bondye beni ou gade ou e n swete ke ou genyen la fwa ou nan Bondye paske la fwa nan Bondye kapab kraze miray yo l kapab geri ou li kapab delivre ou ba ou pitit geri kansè w lan fibwòm ou an ke Bondye gade ou e n swete ou pran ti konsèy sa yo pa bliye abòne tou.